e yon balon dò de se fèt Vinicius gentan pase anba e premye bagay map baw Vinicius gentan pase anba pa rapò a Dembele nan gran jwè paske Nan Vinicius pa janm nan Vinicius pa nan fè gran jwè non mèt la. Tande tande paske jijman an se kisa li ye li bay Real Madrid 2 lig dè chanpyon pandan gen youn se pa li ki te mèt Dembele mèt tou lè 2 el balon dò. Epi, menm Dembélé sa a, ajoute avèk aspè kolektif endividyèl, 2 dènye tit de meyè jwè chanpyona de Frans sa e Dembélé k genyen yo. Sezon dènye se li k meyè bitè chanpyona a. Wi m pa pou tit de meyè jwè Dembélé a. Sa vle di, an 2 zan ke fanatik Real Madrid lan li menm, wè ke Vinicius li menm se sa l ye a. Ebyen an 2 zan, al gade 2 zan Vinicius la. An n di, twazan Vinicius la, de 2002 a 2000, a 2000, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024. Kounye a, nan, nan tan sa a, a l gade kiyès ki fè plis akonplisman. Kounye la a, si n ap atake Mbappé an li menm, pa rapò avèk e, e Dembélé. On nèg ki di ke Mbap, Dembélé pi gran jwè ke Mbappé, pa, pa gen okenn kote nèg, nèg sa a skandal non papa. Pa okenn kote non frè mwen. Negatif. Ah sa se nèg ki gen yon ki ap mastibe. Sa e nèg k ap mastibe sou yon bèbè. Foutbòl la pa konsa. Foutbòl la pa statik. Foutbòl la dinamik. Foutbòl la pa statik mon frè li dinamik. On nèg gen agiman pou l di Dembele pi gran jwè ke Mbappé. Sa k fè sa? Mbappe Tande sa e met ekip li Mbappe nap pale de li a Poko janm met on pwojè ki genyen on konpetisyon majè Mbappe pat met ekip de frans lan Dembele ou mèt tande sa w di nenpòt sa w ka di se vre sipèsta se Luis Enrique men Dembele se vizaj Paris Saint Germain sou tèren. Se meyè jwè, meyè eleman Paris Saint Germain sou tèren sou 2 zan sa yo nap pale la. Se sipèsta a sou tèren. De se fèt sipèsta sa a, li balon dò, li meyè jwè lig dè chanpyon, li meyè bitè chanpyona, li 2 fwa meyè jwè de Frans, epi li pran 2 lig dè chanpyon kòm mèt ekip. Kounye a, on nèg ki di sa a papa a, ki kote nèg sa fou? Menm lè ou pral bal kalòt, yap arete w wi pou vagabon, pou enkonsyan. Li fòt kanpe. Gon zanmi ki di, Lamine pa pi gran jwè ke Vinicius, men son bagay ki pa lwen pou l fini non. Sa m di a. Bagay sa pa lwen pou l fini. M pa pale de Lamine paske Lamine pa pi gran jwè ke Vinicius. Men Vinicius Lamine nan son bagay ki pa lwen. Paske mwen menm m pa kache sou karyè nèg. Vinicius gon pi gwo karyè ke Lamine, li son pi gran jwè ke Lamine. Li gen bokou plis de reyalizasyon ke Lamine. Men m lè son bagay ki pa lwen fini.
Bon, m pa konn si w ale bokou plis de reyalizasyon an.

Ann rete nan suit lojik la. N ap rete nan suit lojik la. E m pa vle w sou ak sa w ap bwè a. Mete l atè. M pa vle w sou. Chè pa gen avè m sou monchè. O o! Mwen nan lojik m p ap fè demagoji. Oke, nou nan suit lojik la. M p ap fè demagoji. Nan lojik m kanpe la. Ou di m ke Lamine se li k meyè jwè koup dEròp la.

Ke ou menm ou pa dakò ke Odyssey li meyè jwè koup dEròp la ou di se Lamine. Kounye la fòk ou tou dakò ke Vinicius ki meyè jwè Lig dè Chanpyon ke w pa konteste ke w dakò ke Vinicius meyè jwè a, ke w pa dakò se Rodri ki meyè jwè koup dEròp la, li otomatikman diskredite pozisyon w sou Rodri k balon dò sou Vinicius ki pa balon dò a.
Non Roby balon dò paske Vinicius pase tankou yon tirè foutbòl lò chanpyona li tap tann li ba Brezil nan match ki te pi enpòtan li Urugwe e nan piblik la li te ye e se pa blese li te blese. Ok ant Rodri ak Vinicius ant Rodri ak Vinicius kiyès ki te pi byen jwe nan 2 pi gwo konpetisyon nan 3 pi gwo konpetisyon majè ki tap fèt

Tande, an 2024, avan chanpyona nasyonal yo, se Vinicius ki te devan tout moun nèt an 2024. Dayè pat gen afè Rodri lan Ballon d'Or. Se Vinicius ki mete Rodri lan Ballon d'Or a. Lè l voye kaka lan Copa America a. Dayè moun an Amerik di Sid fache avè l, yo tout pa vote l premye.